M pa tèlman fò nan danse Hey hey guys Hello hello Kòman nou ye la jodi an Nou konn sa li ye deja Se Fann Fab Fabiola Fabs ki pase nan kay lan jodi an E ak yon anpil bagay Nou pa kè nou pa bezwen kase Jodi an m pa pale de sò Pase jodi an se yon jou spesyal li ye pou tout ayisyen ayisyèn parèy mwen yo Ok jodi an nou konn sa li ye deja Jodi a se 31 me 2020, se fèt manman pou tout moun ki Ayiti yo, paske bò isi an depi le 10 nout nou fete fèt manman, bò dayiti se dènye dimanch nan mwa nou toujou fete fèt manman, so m pase jodi an pou m vin di nou Happy Mother's Day, bòn fèt manman, m espere ke kè nou kontan menm jan kè m kontan paske m gen yon bèl pitit fi. ki rele m ki di m bòn fèt, li gen 8 an, of course li gen 8 an, li rele m pou l di m bòn fèt, m santi kè m kontan, menm si tout lòt moun pa ta di m bòn fèt manman, depi pitit mwen an di m bòn fèt manman, kè m kontan, m pase yon bon jounen, menm jan mwen menm m sot fè la, m sot rele manman m, m sot di l bòn fèt. Ok m espere ke pitit nou rele nou li di nou bòn fèt li fè kè nou kontan oubyen nou kouche sou do lakay nou epi timoun nan fè manje pou nou but fò gen yon fason leve timoun nan pou timoun nan fè sa pou ou si w son yon manman k pa konn kijan pou bay pitit ou love Timoun nan pap retounen love lan pou ou but siw konn kijan pou bay pitit ou love menm jan manmanm fè menm jan papam fè ok menm jan mwen menm map fè pou pitit mwen an lè yo grandi kèlkeswa laj yo ye an yap diw bòn fèt manman e yap baw tout lanmou ke ou menm ou te konn ba yo ou konn ba yo so sa konsèy m ka pote pou manman jodi an se pou nou bay pitit nou atansyon bay pitit nou tan bay pitit nou lanmou. Konsa tou yo menm pou yo ka ban nou tan, pou yo ka ban nou lanmou, pou yo ka ban nou atansyon lè nou bezwen l. Ok. Si nou pa fè sa, yo p ap fè sa pou nou. Pase timoun se konsa. Si yo pa leve nan yon bagay, pa gen, no way, pa gen okenn way yo pral fè l pou nou. So, anvan pou n al konplenn pou nou di nou gen move pitit, o, pitit, pitit pa bon, pitit sesi, fò nou fè travay nou. Se sa m te vin di nou jodi a. M espere ke n pase yon bon dimanch, pase mwen menm dimanch mwen bon menm si m pa soti deyò lari an. Paske pitit mwen rele m li di m bòn fèt manman, m pase yon bon dimanch. M sot manje, m nan kay la la m ap danse, ou konnen, m ap fè lòt ti aktivite m tou but m pase yon bon dimanch paske sa k fè m pase yon bon dimanch paske pitit mwen sot rele m li di m bòn fèt manman epi mwen menm tou m sot rele manman m, manman m anfòm, manman m trè byen, kè m kontan m anjwa. So, m espere nou tout menm jan tou, m espere ke nou pran swen tèt nou. Nou renmen pitit nou pou pitit nou ka renmen nou bat. E ak timoun yo m gen konsèy pou nou tou. M gen konsèy pou nou tou. Gen defwa tou manman pa konn kòman pou l bay pitit la lanmou. So, ou menm pitit lan si w konn kijan pou bay manman w lanmou, bay manman w atansyon, petèt li menm la aprann de ou menm. But, manman yo, manman pa jwenn nan mache. Manman se yon poto mitan. Depi li kase, li tonbe, kay la ap tonbe tou. So, you guys. Kèlkeswa jan manman an ye, li lèd, li pa gen edikasyon, li pa li pa li pa prezantebo pase gen timoun ki di yo manman yo pa prezantab. Se manman nou li ye, li fè nou li li pote nou 9 mwa nan vant, li ban nou 18 mwa tete. Nou dwe l respè, fòk nou ba l respè ok, kèlkeswa jan l ye, kèlkeswa jan sal li te nan lari an pye atè, Lap mande se manman li ye. Pase pouw kouche sou do pou pouse yon pitit se pa yon bagay ki fasil. Mwen menm ka dil pase m gen yon pitit fi. Ok se pa ti doulè se pa yon bagay ki se pa yon bagay ou jwe avèl. So se sak fè m respekte manmanm anpil. E m konnen ke pitit mwen ap respekte m anpil tou kèlkeswa nan laj li ye pase mwen menm m respekte manman m anpil ok menm si li pat fè anyen pou mwen ankò piske l te pote m 9 mwa nan vant li banm tete 18 mwa m respekte l m renmen l m renmen manman m moun pa play avèk manman m ni papa m ni pitit mwen moun sa yo m pa jwe avèk yo so m espere tout timoun fè menm jan pou paran yo tou e m espere paran yo Bay pitit nou lanmou menm jan mwen menm map jwenn lanmou nan men paran pam. Se te fan Fab Fabela Fabs ki te pote ti ti konsèy sa pou ni pitit ni manman. M espere ke nou pran nòt e nou ko menm si nou pat konn fèl deja nou kòmanse fèl. Pase anpil fwa timoun yo se nou menm ki pa ba yo atansyon ki fè yo menm tou yo pa ban nou atansyon. Ok so m espere ke fèt manman nou te trè byen, fèt manman nou anfòm, te trè byen, byen pase, m pa ka di al legliz paske m konnen pifò legliz fèmen but pou moun k ale yo m espere ke yo te bless nan legliz la ok so m kontan fè ti video sa jodi an. Pou m te pot ti konsèy sa pou nou. Se te fan fan fab fabela fab nou konn sa li ye deja sou instagram mwen fan fab fabela fab sou facebook mwen fan fab fabela fab so pase banm love lan banm lanmou an pataje video yo konsa tou map pote plis video pou nou m renmen nou anpil rete safe. God bless, pass on bon aprè midi on bon sware avèk Bondye, stay safe, stay protected avèk bagay corona sa, pran swen tèt nou, make sure ke nou fè sa poun fè pou nou ka rete safe, pou pitit nou ka jwenn nou, pou kèlkeswa moun fanmi nou ka jwenn nou. Pa fè pèdi tande lè yo pale avèk nou epi konsa Bondye ap fè rès la. Se te Fun Fav Vibe na Vibe ankò. Se toujou yon plezi pou m avèk nou. Mèsi bokou. Bye bye. Bèl manman m yo.